Ou menm kap viv brezil, ou menm kap viv ayiti, sendomeng kèlkeswa kote ou ye, ou menm kap viv ozetazini, ou menm ki meksik, kèlkeswa kote ou ye nan amerik santral la videyo sa se pou ou pa bliye gadel jiska la fen se trè enpòtan ou sou chanèl Jean PBA chanèl paw la. Ok ok nou tounen poun kapab pataje enfòmasyon avèk ou zanmim nan premye sòti ofisyèl lidè demokrat la asavwa Joe Biden kòm nou konnen se prezidan eli peyi etazini trè byento ki pwal an fonksyon la e kòm nou konnen gen anpil ayisyen ki te deja nan tè an ki pako gen papye e gen anpil tou ki Meksik nan lide pou yo rantre nan peyi Etazini, e san konte lòt sa yo ki nan Amerik di Sid, Amerik Santral la tou, ka planifye yon depa la pou yo kapab ale dirèkteman nan peyi kay Tonton Sam. Ki deklarasyon ke nouvo lidè sa a li menm li fè, lidè demokrat la, savwa Joe Biden, li fè konnen ke li di yonn nan priyorite ke l genyen, Se refòm, se la réforme de l'immigration hahaha li pral chanje bagay yo la, li pral fè refòm nan sa ki rele imigrasyon. Kòm nou konnen prezidan Donald Trump se yon nan prezidan ki anti-imigran, ki kont imigran, ki pa aplodi ditou oubyen ki pa kontan ditou lè imigran anvayi peyi yo sitou repibliken yo nou konnen misye li fè pati repibliken donk li pa renmen jan de bagay sa yo men ou konnen li te chanje anpil bagay tou ki te pèmèt ki te pèmèt gen difikilte tou pou imigran sa yo yo kapab jwenn papye yo kapab jwenn yon rezidans pèmanan nan peyi etazini kisa Joe Biden di Li fè konnen ke li pwal travay sa se priyorite kel genyen pou lal travay sou refòm nan imigrasyon an. Donk li fè konnen deja deja gen yon pwojè de lwa gen yon pwojè de lwa radikal ki an kou. 2 redaksyon par lè demokrat sur la refòm de limigrasyon enkli la vwa de la sosyete pou dè milyon de san papye Etazini ha sa a bon Joe Biden li menm avan menm li li menm li pran li an fonksyon la a donk misye kòmanse e ap travay li menm li fè konnen ke pwojè deja an kou kote ke yo pral wè kòman yo kapab ede moun sa yo ki Etazini ki pa ko genyen papye, ki pa ko genyen rezidans definitif oubyen ti kad vèt lan jan yo di l lan e li fè deklarasyon sa a konsa. E yonn nan nouvo senatè asavwa Alex Padilla E se yon nouvo senatè nan peyi Etazini. Kòman ke li te akeyi pwojè sa a? Li fè konnen ke se yon trè bon pwojè kote ke li montre rekonesans ke l genyen anvè imigran sa yo paske nan moman epidemi an kote ke tout bagay te pratikman bloke, imigran sa yo te ede peyi a anpil, anpil, anpil. Se rezon sa ki fè li aplodi avèk pwojè sa ke prezidan, nouvo prezidan an. Ou byen prezidan demokrat la li menm li mete li pwal mete kanpe. Si tout fwa pwojè sa a li mache, nou panse ke se ap yon kè kontan, yon fèt pou tout imigran nou yo, sitou ayisyen yo k ap kontan anpil e ki te ki pase anpil tan kote ke yo pa ka wè fanmi yo, yo pa ka fè monte ni desann akoz yo pa ko rezide. Donk. Kòman pati Repibliken an li menm li wè desizyon sa a oubyen pwojè sa a ke nouvo prezidan demokrat la li menm li mete an evidans la? Tousuit yo pat pran anpil tan pou yo te reponn pou yo di desizyon sa a ke prezidan eli an li pwal pran an se yon desizyon ki pwal fasilite Plis moun rantre nan peyi a de fason ilegal, plis imigran pase atravè fwontyè Meksik lan pou yo rantre nan peyi Etazini de yon fason nan fason ilegal. Sa pa fè yo byen ditou. Kòm nou konnen deja, Repibliken yo yo menm yo toujou kont imigran yo. Yo pa vle pou lòt nasyon ap anvayi peyi yo nan kondisyon sa. Donk kòman lòt peyi nan Amerik Santral la li wè sa apre dekrè sa, apre deklarasyon sa ke Prezidan Joe Biden te fè a. Donk peyi Nikaragwa li menm, e pa Nikaragwa non, e Gwatemala, li fè konnen ke gen anpil moun ki deja travèse peyi lan, dirijan Nikaragwa yo, Gwatemala yo fè konnen ke gen anpil imigran deja, gen plis pase 9 milyon imigran ki travèse de fason ilegal la peyi yo an pou ale nan ide pou yo ale Etazini. Donk li fè apèl avèk tout peyi ki tankou Amerik Santral la, Amerik di Sid lan tou pou yo kapab mete kontwòl sou moun sa yo k ap tranzite nan peyi an de fason ilegal e li dirijan sa yo fè konnen ke se tap yon si yo fè sa lap enpòtan anpil pou anpeche pwopagasyon oubyen pou anpeche yo pèdi kontwòl sou sa ki rele maladi sa ke nou konnen kap fè raj jiskaprezan kòm nou tande e ayisyen sa yo aprè deklarasyon te gen anpil ayisyen tou ki te nan peyi gwatemala aprè deklarasyon sa. ke Joe Biden li menm li te fin fè a e ayisyen sa yo derape ankò pou yo rantre yo derape pou yo kapab rantre Meksik san n pa bliye ke gen anpil ayisyen ki deja nan peyi Meksik e gen anpil ayisyen ki nan wout la genyen tou kap planifye pou yo kapab pran wout lan. Donk, men deklarasyon ke Joe Biden fè a, li plis fè l an favè Ayisyen sa yo oubyen imigran sa yo, pou nou pa di Ayisyen sèlman, e imigran sa yo ki te deja nan peyi an, ki san papye, ki pa kapab fè two, twò gran choz oubyen al wè fanmi yo e depi on bon bout tan. E misye fè konnen li pral travay la a, li pral travay, li pral refòme imigrasyon an e jis pou l kapab fasilite moun sa yo jwenn rezidans pèmanan yo pou yo kapab al wè fanmi yo kòm misye etanke yon pè de fanmi li pran pèn pou moun sa yo depi o kòmansman ke li te kòmanse di sa li pran pèn pou moun sa yo paske ti moun yo yon bò e papa manman yo yon bò se vwèman tris se vwèman di e li pran pèn pou yo depi o kòmansman li tap di sa e li di sa la nan. Premye sòti l lan ofisyèlman, li fè konnen ke deja gen yon refòm k ap fèt, k ap travay la nòmalman pou yo kapab, deja gen yon pwojè k ap travay la pou yo kapab fè refòm nòmalman sou nan imigrasyon an. Paske nou konnen prezidan Donald Trump li menm li te chavire bagay yo yon fason pou anpeche totalman Imigran yo yo travèse pou yo rantre de fason ilegal nan peyi Etazini. Donk pa bliye ou te sou chanèl Jean Phebeas, chanèl paw la, chanèl ki la pou l kapab pote tout enfòmasyon pou ou kit li te. Ayiti, Sendomeng, kèlkeswa kote an, Etazini, Meksik, Kanada. Se ou menm ki patko abòne, nou envite w fè sa kounye a ou sou chanèl Jean Phoebe a, chanèl tout imigran yo. Tchaw tchaw, nap tounen pou yon lòt videyo.